Ki mak ou plis renmen? Eske se Adidas oubyen Nike? Iphone oubyen Samsung? Levi's se non yon moun. Nike se non yon moun. Tout sa yo se mak yo ye. Yo bay yo bay mak yo non yo. Samsung, li make tan. Cristiano Ronaldo make tan. Nou pa ka vin yon mak sèlman nan tripotay. Iphone li mak etan. Nou paka vin yon mak selman nan vole nan di sak pa bon. Adidas mak etan. Se pa paske ou rete nan katye defavorize pou di konsa ou paka fè bagay serye. Ou menm kap gadem ou dwe make jenerasyon w. Messi mak etan l. Ou menm kisa ou fè pou mak etan w. Nou paka vin yon mak telman ou pa serye. Se pa selman nan sa. Si ou pa enfliyanse anviwònman ou, anviwònman ou ap enfliyanse ou. E Nike maketan l. Ou dwe maketan ou. Gen anpil moun se nan ti katye yo te sòti, se nan ti zòn yo te sòti, men yo maketan yo. Pa sèlman nan bagay negatif, nou ka vin yon mak. Si ou pa gen enpak sou tan, tan ap gen enpak sou ou. Nou ka vin yon mak. Si ou rele Izaak, Izaak ka yon mak. Ou dwe maketan, ou dwe fè enpak sou tan. Ki kote ou vle rive? Kisa ou vle fè? Cristiano e Messi pandan 10 ans nèg sa yo kenbe mond footballistique lan yo make tan yo. Banm diw, si ou pa fè enpak sou tan an positivman, ebyen negativman environman an ap gen enpak sou ou. Ou dwe make tan. Kisa ou fè pou make tan? Ou renmen twòp mak. Ou met twòp, ou renmen swiv lòt mak twòp. Ou dwe yon mak pou tan ou. Lè y ap site fòk yo di Izaak. Ou dwe make tan ou. Ou dwe enpakte tan ou, enpakte moman w ap viv lan. Ou dwe enpakte jenerasyon w lan. Paske gen anpil moun yo pase yo pa enpakte jenerasyon an men jenerasyon apre yo. Kisa ou fè avèk talan ou gen anndan w lan? Eske ou ka woww ou vin enpakte tan Ban m di w, ban m pran egzanp sou peyi mwen. Ayiti te jwenn opòtinite pou li te devlope, pou li te chanje, pou li te soti nan sitiyasyon l te a an 2010. Piske nèg yo pa t pwofite de sitiyasyon ki te genyen, sitiyasyon katastwofik lan, enben nèg yo pa itilize l a bon esyan, enben w ap wè se lamizè. Sa w plante se li w ap rekòlte. Si w rele Peter, Peter ka vin yon mak. Men w pa ka yon mak paske ou vle se nan koripsyon pou w gaye. Nou pa ka yon mak sèlman nan sa yo. Nou ka vin yon mak nan biznis, nou ka vin yon mak nan lekòl, nan aktivite w ap antreprann nan, nou ka vin yon mak. Fòk ou toujou panse, panse avèk sa ki byen, panse ak sa ki bon. Gen moun si w bezwen yon bon tripotay, y ap di konsa, a! Natacha! Natacha! Non, men non medam. On nèg ki aslè. Yo di konsa aah Ou lòt panse avèk Si w pa travay, si w pa fè efò ou pap ka enpakte tan, ou pap ka fè reyisit, si w pap travay ou pa ka pale de reyisit, paresseux. Se nèg ki. Ha! M di non sa yo se pa jis de non m site. M site de non konsa konsa. M pa pale ak pèsòn. Se pou m di w, se pa sèlman nan sa non ka vin yon mak. Ou ka vin yon mak pou tan. Nan dizan yo ka pale, lè y ap pale, y ap pale de ou menm. Lè yo pale de ou, si se sèvitè Bondye ou ye, yo ka pale de ou nòmalman, byen. Ya, ou dwe make tan ou. Make tan ou. Fò lè y ap pale, yo pa pale de lòt moun. Fò yo pale de ou menm tou. M fèt pou ou, m reyisi pou ou, m fèt pou moun. Woww! Paske. Menm moun y ap pale de yo a, yo te fèt nan yon menm jenerasyon, yo te gen yon jenerasyon, yo make jenerasyon yo. Ebyen, Izaak dwe make jenerasyon l. Ban m di w, ou pale de moun twòp, pale de tèt ou. Li se moman pou yo pale de ou menm. Ou gen dizan w ap pale de tèl nèg, tèl nèg, tèl nèg, men ou menm ki sa ou fè pou yo pale de ou? Sa m vle fè w konnen, ou dwe make tan w. Make tan w. Si w pa make tan an, tan ap make w, tan ap kite mak li sou ou.